Lapolis Nasyonal Dayiti ki deja mennen plizyè operasyon lapolis sezi plizyè zam e gen plizyè bandi ki tonbe selon otorite polisyè yo nan kad operasyon lapolis deklanche. Rete branche pou plis detay. Pa yo pa nan sitirè yo pa nan jwe avèk kesyon ensekirite kesyon gang e se imaj sa nap gade la

Orevwa pou mesye sa ebyen li pa la son bandi ebyen se sa e nou konnen ke bandi yo ebyen lè ke nou pran yo ebyen nou pa gen lòt bagay poun fè se di yo adye orevwa ebyen vwala e konsa ke yo mete yon e e alo ebyen pou misye misye li menm li te la li pa la ankò bravo avèk moun se gen O nivo de Jakmèl. Wi egzakteman pandan nou pale de sa gen map salye plizyè zanmi ki nan dyaspora ki rete nan zòn pa lwen Segen an pou pa di Jakmèl e akoz de sak te pase a gen anpil moun ki strese ki panike paske nan zòn sa nou tande ke bandi yo te tou prè pou rive ebyen se su e sèten e moun Jakmèl spesyalman moun ki nan dyaspora E gen plizyè ki te rele nou la ki te bezwen konn kòman bagay sitiyasyon ap evolye. Ebyen nou byen kontan ke antouka yo di ke yo gen kontwòl zòn nan. O mwen sa, o mwen sa. Men Pradèl pou nou konkli, nou wè bò kote nèg Kenya yo, Kenya yo mesye yo ale nèt la.
Wi, eben nou konnen ke o nivo de militè Kenya yo ki yo menm ki te nan peyi a, eben nap di w ke yo menm yo sanse ebyen kite peyi a. E mwen panse ke wi se sa, yo menm yo arive kite peyi a, eben yo ale lakay yo, eben se sak te rive. Eben si n gade ti imaj sa Jimmy kote ke te gen 3 elikoptè eben ki li menm ki te vin pran eben mesye yo, eben militè Kenyan yo kite Latibonit ebyen se manm fòs represyon gang yo kap vin pou ranplase sòlda sa yo men task fòs sa li menm li toujou nan depatman latibonit ebyen sa se o nivo de komin ti privè de latibonit ebyen ann gade imaj sa Jimmy pou nou wè moun yo paske nou menm nan ekip moun afè bon TV nou toujou bay enfòmasyon avèk imaj ebyen imaj sa ke wap gade la ebyen se mesye kenyen yo ki yo menm ki tap kite yè te gon mouvman ki tap fèt tou o nivo de senmak piske mesye ta prale paske Nan kad kontra ke gen a leta depi yo prale yo sanble ap prale avèk tout materyèl yo ebyen nap di ke yo menm yo te soti la pou yo te ale ansanm avèk blende yo ebyen popilasyon an di yo pa dakò ebyen m panse ke pandan ke popilasyon li menm li tap plenyen ebyen sil pa degaje poul te fè sa gwoup bandi sa byen yo menm ki tap prepare yo la depi yo tande ke blende yo te rantre pòtoprens ebyen yo menm yo ta pral pran Kafoufèy pou yo fè pòs de peyaj yo. Ebyen, n ap di ke Latibonit, ebyen, nou sanble nou nan gwo pwoblèm, nou sanble nou nan gwo zen onivo de Latibonit. Ebyen, ki sa l ye? Ebyen, mesye yo la, piske yo wè yo pa ka pran wout nasyonal la, ebyen, y al pran yon lòt zòn estratejik. Ebyen, nan zòn estratejik sa yo, ebyen, n ap di ke se la mesye yo al mete on pòs peyaj ebyen nap di ke bandi savyen yo ki yo menm yo al mete on pòs peyaj ebyen nan minit ke nap pale w la ebyen pòs peyaj sa se la machin ki prale pòtoprens vèrèt ebyen se la yo pase ebyen jodi a te gen anpil bri anpil moun e ki tap e e kouri ebyen e kote ke moun yo tap eseye kouri ebyen kite ebyen e e zòn nan ebyen e kote ke. yo menm pandan ke yo tap kouri ebyen pou kite machan Desalin ebyen kisa l ye ebyen se bandi savyen yo e ki yo menm ki ta ale rantre o nivo de machan Desalin ebyen yo pat fè dega se pwovizyon yo tal fè ebyen gen anpil moun nan popilasyon an ki yo menm yo pè paske moun yo di yo menm yo ka viv avèk tout lòt bandi men nèg savyen sa yo yo pa kapab paske nèg yo se tchwe yap tchwe moun e sak pèmèt ke Ebyen gen anpil moun ki yo menm yo arive ebyen preske kite zòn sa. Ebyen m panse ke jodi a anpil moun di ke si n pa leve kanpe nap nan pwoblèm. Bandi Savyen yo mete on pòs peyaj nan katriyèm seksyon Machan Desalin nan kafou Mono Wouj. Ebyen se pou pòs peyaj yo tap mache sakrifye moun konsa onivo de Latibonit. Ebyen jan ke nou di w li se nan zòn kafou Mono Wouj Ebyen e o nivo de Machen Desalin se la bandi Savyen yo menm yo arive mete pòs peyaj yo. Ebyen nap avanse poun di ke apre midi samdi. Pa l.
Sela ve di ke li pat gen la dimansyon de la sekirite endividyèl e pèsonèl vwa pou l ta gen dimansyon sekirite yon leta. Depi e. Kriz la kòmanse konsa, chak bagay mwen tande moun ki chèf yo di, oubyen de chwa ke yo fè, nan nenpòt ki liv ou ale ou ap wè sa yo di a pa nòmal. Nou pa bezwen rantre dan la syans de la sekirite, ki gon pil filyè ladan l. Ann al nan syanzimèn senpl. Ayiti ap viv yon kriz don la manifestasyon se de moun ki gen nan men yo dè zam e dè minisyon de gè donk m pa kab pran pòz ke nèg ki gen yon galil ki gen yon fal ki gen yon m4 nan men l m pa kab pran pòz se yon pistolè 38 li gen nan men l. Paske son reyalite k devan m. Mentnan mwen di map voye lapolis al rezoud pwoblèm sa. M gen 5 an map di nati pwoblèm sa pa koresponn a doktrin, antrenman, savwa fè lapolis. Men sou.

antisipe. Dè lò ke ou ap reponn a yon aksyon ke yon moun ap fè devan w, se pa ou ki gen kontwòl la. Non, li domine ou kelke pa.
Donk, men nou pa kapab fè menm bagay yo tout tan, nou pa gen rezilta, epi pou nou kontinye ap fè menm bagay la toujou. Men eske sa ta vle di fòk lame a ta rantre nan batay tou?
Se pa lame dabò. Premye bagay ki detwi. Pou w aji, il fo konprann. Pou w konprann, il fo savwa. Pou w savwa, il fo dabò ekoute, voir, entendre. Sa w seri de vèb senp. Fò w wè, fò w tande. Se wè e tande ki pral fè w konprann, e se apati de konpreyansyon sa a ke w pral mete dè kontremezi. Nou pa tande, nou pa wè. Paske pou w tande, pou w wè an matyè de sekirite, se enfòmatè pou w gen. E enfòmatè a se yon moun k ap fè yon travay ekstrèmman riske sou vi l. Se bagay ki koute trè chè. Il fo avwa lenfòmasyon e lenfòmasyon an antisipasyon. Pa egzanp, gen yon devlopman teknolojik ki fèt atravè lemond. Donk, nou pa kab andeyò de lateknoloji. Men di pwendevi teknolojik, ki dispozitif ou wè Leta mete pou l kapab kontwole sa k ap pase la, w ap tande yon peyi tankou Lachin, li di w li pran dè dispozitif pou gon seri de rezo ki pa kapab pibliye oubyen rantre an aksyon a yn sètèn è de lajounen, poukisa? Paske gon pil timoun kap ekspoze a bagay sa yo. Donk gon strikti de pwoteksyon ke leta mete paske l konnen son bagay kap nosif pou eta mantal timoun yo. E nap gade sou rezo sosyo moun pibliye e imaj de krim atwòs kareman pa gen pèsonn kap kontwole sa. Ò. Entendre, écouter, regarder, se yon strikti k ap fòme lespri moun. Gen de krim atwòs ke de moun fè, pake moun nan gen kapasite pou l di nenpòt ki bagay. Pa egzanp, yon moun ap pale anndan rezo l, l ap di ke m ap fizye entèl, m ap tiye entèl. Mesaj li a rive pase? Eske ou panse jodi a, Marvens, ke Leta ayisyen gen yon enfrastrikti pou l kontwole kalite kominikasyon sa yo? Non, eske se vle pa vle oubyen yo pa gen mwayen pou sa? Paske la, kounye a la, eske pa ta dwe gen mwayen pou ke yo menm. Si w ta poze pwoblèm mwayen, se ke yo t ap konstate gen yon bagay ki pa nòmal. Men, kòm yo pa konn si bagay la pa nòmal ditou, yo pa ka. E kòm sa pa nòmal, yo pral chèche mwayen pou rezoud li. Yo pa menm Se kankou Ou konnen yon bagay ka vin kankou sa pa gade Sa pa gade moun ki responsab yo Donk anndan konsyans moun nan l pa santi l responsab Pa egzanp Gen de bagay ki te fèt deja Gen de bagay ki pral fèt la kounye a Nou gen N ap viv yon kriz enòm Ki angaje lavi Des citoyennes et des citoyens haïtiens ki mete an danje par d'autres haïtiens. Gen de haïtiens ki bay tèt yo dwa ke yo kab rantre yon kote yo tue kantite moun yo vle, nap pale de masak depi sou masak Matisan jiska prezan nap pale de masak. Sa vle di ke gon seri de moun ki deside anndan sosyete a yo kapab leve yon maten yo rantre yon kote yo asasine kantite moun yo vle. Kounya ki repons moun kap dirije nou yo vle bay a sa? Yap chèche 2 etranje kap sot lakay yo pou vin kanpe devan moun kap tiye moun sa yo. Bon eske nou lojik? Se yon bagay ki rantre dan règ de la sosyoloji primè. Kòman m pral mande yon moun ki pa konsène pa yon sijè pou l di m l ap vin la, gen tèl nèg se bandi li ye l ap plede tiye Ayisyen, li menm l ap vin pote kòf kòlèt li bay bandi a pou l ka mouri nan plas Ayisyen ke lòt Ayisyen vle tiye a. Bon, èske nou lojik? Donk, si yon moun ta pwopoze nou sa kòm pis de solisyon, fò n ta tou wè ke sa pa, li pa imènman konsevab. Donk, lè pa egzanp, yo di m y ap pran yon nèg k ap sot ann Afrik de Lèst, Kenya, k ap vin rezoud pwoblèm sekirite nou gen la. M di men, èske nou pa fou? Mentnan, kòm nou fè òf la, Anfèt, moun ki vrè aktè k ap pwovoke sa n ap viv yo, pwopoze nou yon solisyon ilojik. E kòm nou ne sòm pa adilt, nou ne sòm pa responsab, kounye a n kwaze bra nou, moun ki rakonte nou stipidite k ap pran twoup k ap mennen vini an, lòt twoup k ap vini an, ki sa l fè? Lapremye.